Mwen tap ekri pale avem pito. Nou konn kiyes mwen ye men mwen nou tap ekri, ekri a pa pi bon ou konprann. Just ekri m la m tou live tou di nou pou m di nou tou lwi l tou.
Bon mwen jwenn, bon mwen jwenn an mesye. Eee se ti an.

Inove la jenes e je fò e nou zalime Update Lè ou di update fè kò bèl Tankou m ka gen ti madanm mwen la ki met yon grèf Li fon semèn avè m di cheri update Ban m yon lòt stil Li penyen bouklèt Pyès moun pa ka fèm pè, m pa yon ti baba Pyès moun pa ka pyeje m mennen m nan zen You know I'm saying, yon ti update li ye M ka di yo update man, balè moun k ap tande ti mizik Youdi Kolonèl Yo, ou toujou di flake a, mete yon lòt slogan, mete yon lòt bagay Ou anmwey, m pa ka fistre pou sa You know I'm saying, men mwen, e mwen k pale a. You know mse mbale sa m te di a men ni You know update Le mot c'est à di update You konprann You feel me Get the vibe man I'm not a one man Yo yo You kill the shit dog M te konn met ti chèn lò kounya m mete bon lò Bon lò E sa k rele update E sa k rele inovasyon Pi ka pyès moun fè m pè Moun ki renmen m yo ap toujou renmen m That's the bullshit Ou pa renmen m gyèt manman w Ou konprann m pa fòse w renmen m.

Nou konnen m pral New York, nou ta renmen manje m, paske m pral New York, m pa sèlman atis, you know I'm saying? Nou gen pou n al, nou gen pou n al gade m nan grand ecran, sa rele update, you know I'm saying, sa rele update, nou gen pou n al gade m nan grand ecran, m pa yon ti banbè, fèmen bouch nou lè nou wè m, respekte m, ou konprann, ou ka rayi m, ou pa renmen m, bullshit, sa k renmen m yo ap toujou ban m bon ide. Pa vin fèm pè E nou menm ki moutem fè plake E nou menm ki moutem voye kòb lan foul E nou menm ki fè pwomotè yo renmenm Bann fanatik egri Renmen fanatik paw la renmen moun paw la You know I'm saying ou paka fistrem renmen moun paw menn Sak renmenm yo ap renmenm bgy M konn fòse moun renmenm Ou wè lèm rale lajan n vin goumenm vole sou tèt nou Plake sope riye sou tèt nou Ah money talk money talk menn M money talk lajan lajan achte rezon Si w pa gen lajan ou deja pèdi nan prizon.

Ou pa renmen m non, bullshit! M te fòse w renmen m, èske m janm rele w nan telefòn pou m di w renmen m? Non, m gentan plen moun ki pou renmen m, machin mwen kraze ouvè m gentan gwo Mercedes. Yow ou paka renmen m men èske w konn wè ou te konn al ede m bay timoun kòb lan lari? Ou konn al bay timoun kòb lopital jeneral avè m? Sa w fè? Sa w fè? I'm a fucking pimp dog! Ou konprann? Nou pa fè anyen di. Yow m son pimp, si w wè fanatik pa m yo renmen m pase yo konnen m travay. Lèm genyen m pataje, m ede, ou konprann, kisa w fè di, ou konprann, pa fèm pè, pa melem, pa vin metem nan anyen, pa vin nan bullshit di, map travay man, m ka annik di konsa kèm fèm mal yon ti update, ou konprann, valè moun ki malad ki toujou ap di oh update bagay, ou ka bezwen tout bagay ou mande m update frè, ou konprann, Tony mix li menm ou wèm li mande update, fòl update, you know I'm saying, li update, ou konprann, lap chache update. Ou konprann? E sak rele inovasyon. Mwen menm m pa ganyan a pyès moun frè. Lè ke map pale map pale yon bagay ki bon ki venki fò nou tout ka konprann. Nou pa sipoze sousou. Ou konprann? Mwen menm mwen menm menm frèm you know you know m travay ou wèm met strateji gen de pafwa m konn ap jwe m konn wè fanatik kap jwe tout pèp la kwaze ponyèt yo lèm prale m rale blòk kòb mwen. Tout moun kouri vin kanpe devan stage a.

Dan pap janm kè tande Pa nan w pa renmen m nan m te gentan pi pa renmen w Tande frè Tout sa k pou renmen m renmen m Ban m pale avè yo Tande Pa fòse w renmen m papa Pa renmen m Si w pa renmen m pa renmen m Renmen moun ou pou renmen Al anba live li a soumoun Kite moun pa m yo anba live mwen You know egri Dji Ou pa renmen m pa renmen m Pa vin anba live mwen vin fè teyat Vin boulchet Dji. Pandanstan ou di pa renmenm lèm lage rale kòb la premye moun ki pran souflèt la pou lajan e ou menm di ou menm e sèl nan telefòn met 10 goud kat pou pale e paskem konnen mwen menm wè lèm voye kòb la premye moun ki pran glès la blèk poze ou kiki monchè fè espò papa map map se pa fanatik men map pale kounye wap vin bay mwen men pa fèm sa men m live men m gen mil konbyen moun kap gadem mil konbyen men fanatik mwen kap gadem men. Konprann? So, enben e sa m ap di nou frè. Ou wè lè w gen bagay fè gen kran, afwonte. Dayè m pa t fòse n renmen m. Plen nèg la eti e grinye. Plen moun la k renmen m. Woo misye gen kran misye wi l. Yeah m fout ri l di. Ou konprann? M pa tèt ba. M pa bese. PP! You know I'm saying? Yeah Up! Bgy! E paske n ap viv Ayiti nou sòt. Moun New York yo ap konn sa m ap di a ii.

You know, you know, you know I'm saying that the blind dog, you know, you know I got you. Ou wè mwen menm, ou wè, padan map di update, ou pral wè mizik m pral lage yo la. Ou wè new video, de se de bèl bagay m pral lage, on lòt, on lòt standa. De se de gran atis, m vin frekante on lòt standa. Sa vle di wè lè m lage nap tou renmen l, m pap fòse nou renmen l, G. M pap fòse nou renmen l paske sa m fè a m gentan update, m gentan mache ale tan. Ou gentan renmen l san w poko tande l, G. Sak fèm pa gentan ba nou goute plizyè bagay, plizyè mizik m pral lage. E pa ska moun m pral lage yo wi, yo di m poze wi. Manadjè Tchery Bijou, Ainet, mwen menm konprann depi bagay la bon l bon. Update, c'est le mot innovation, c'est le mot update, update. Ou ka wè ou pa gen kat update. Pou met net, al nan Ainet pou update. You know what I'm saying? That's the brain.

Lewa, sa kap fèt?
Poze yi frèm, sa gen la fanmi? Ou poze, mwen, e, yo pa konn swa yi piman nou ye? Non, yo pa konn sa men, that's the bling dog, that's the, that's the true thing dog, you know I'm playing dog, you know, you know get the vibe dog, yo pap konpren reyalite nou dog, yo, non, men, le mo update, se ta di update, inove, se pa bon pa bon, inove, gen pil bagay ou ka fè, ou pren, e pa se mwen mwen mwen mdou, Mwen menm gen anpil moun ki kouri dèyè m ki di yo kolonèl update may ou, update may ou, fè bèl mizik, fè pi bèl bagay pou fanatik yo renmen w. Yeah.
Pa fache, paske m wè ou pale avè m paske fanatik ou ak ap konsome m. Non men, tande, se pa, e pa fache. Lè yon fanatik ou m ap konsome tou mwen menm m di sa m renmen, sa m renmen, sa m renmen tou wi. M bay opinyon pa m tou wi. Tande Kolo, e pa egri degri, se pa rayi n rayi, e tout moun gen dwa bay avi yo. Tout moun gen fanatik yo, tout moun gran moun, tout moun di sa yo vle. Mwen menm, kon pa kèk nèk ki goumen. Lè yon moun fon ba, li fèl, apa m te gen problem avèk ak san fòs. Lè ak san fòs soti, e koule m di, se bèl mizik, bèl hit, bèl bout mizik. M bay respè a, lè pou bay respè a, bay respè a. Lè m te kon ap jwe Wendy, mwen pa gen ti malandre la k pa menm ka manje byen epi k ap vin pale kaka. Sa yo konnen. Yo just wè moun ap fonksyone, yo pa menm ka manje epi y ap di nèk ti egri. Wendy tounen, n ap di Wendy welcome back. Epi dat sa.
Tan konnen le wa. E ap di mete ma Wendy, m janm nan bif avèk atis, m ka pale bouch mwen pou m pale men. Sa pou di m pa fanatik Wendy, m pa fanatik Fantom, m pa fanatik Trouble Boy, m pa fanatik Baky, m pa fanatik DJ Brown. M renmen tout moun G. Pa vin banm bagay mwen menm m ka pale bouch mwen vle m ka di sa m vle G. Bay moun ki ta enpoze m pale G. Period. Pa okipe moun kap fè. Dayè, gade, m wè anpil moun fè sa. M twouve anpil ayisyen nou sousou. Nou sousou, nou gonjan nou fonksyone, mantalite nou ba. Pa gen moun ki pral rayi yon moun ki gen talan. Ki e Wendy fò, tout moun konn Wendy fò. Ou ka achte talan, ou ka goumen a jeni, Wendy m kal goumen a Wendy, Wendy yon jeni li ye ui. David mete mwen pa gran, mwen menm yon piti menm ap vini, mwen menm m ka m ka di sa m vle, m ka di update, m ka plenyen. Wi, nou ka mete sa, son dwa, son dwa ke w genyen. Yeah, m ka pale, m ka bay tou pase fanatik konn di m men sa pou m vle tou. I don't give a fuck on moun ki rayi m. Depi w pa ka manyen ti figi m, ou pa ka fanyen, ou pa ka manyen janm lè m. Le mo update sa vle di moroak, chèn lò, prake, pase kouran, eh eh, eh eh, eh eh. Ou konprann men m panse, m panse, m panse kòm se premye, genlè konsèp misye ap anplwaye a bon teknikman paske misye kòmanse a on jan pou lage lòt bagay. So dapre tann lòt bagay misye ap lage yo, se ap gen update ladan yo. Mwen menm,
mwen menm Lewa, mwen renmen tout bagay Lewa. On gran plezi pou mwen. Pou mwen wè chinwa, pou mwen ap gad chinwa. Chinwa welcome back!
Yo, pou mwen chinwa ap lage.
Men gade, sofa, sofa, m pa konn ki lè chinwa ap vole non. Men, banm diw, mwen mwen mwen mwen mwen chinwa fwe, pa gen moun kap vin metem nan kont a chinwa, si chinwa li menm, li menm li gen gwo san, li ka pale pou sam di ya, mwen menm.
Chinwa tou ne, e, mwen menm, mwen menm, m pap jem nan kont a chinwa, daye mwen menm, m pap jem nan kont avek chinwa ou ayisyen mye fwe, That set, that set, that set. Mwen menm, mwen menm, depi lontan m te renmen chinwa, but mwen menm, m.
Non men, gon bagay, gon bagay, gon bagay chinwa yo ap fè. Jan chinwa ap fè a l pa bon non. Yo, y ap kreye yon bagay ki pa bon. Wendy pa fè sa pou yo. Silo, silo, anpil love. Lè nou chita n ap bwe a Wendy, yo menm, yo pa menm konn ki bò yo pral manje yon fritay. Bann egri. Ou konprann?
Sa w konnen, y ap vin note m, y ap vin note m. Pou konnen pou Wendy ta di Kolonel bagay ki bo. Men menm fwe, fout renmen chinwa, m fout renmen fantom, m fout renmen tout atis net di. M fout fwa tou. E pa talan nan ki fem la. E wan m fout fwa, m fout red, m voye la jem fe plake. Yen m paret la kraze. E fwe m fout renmen tout yo wen li.
Mwen renmen konsa m jwe men menm. Get the vibe. Get the vibe, get the, get, get, get the life. M gen, m gen, m gen pwop talan pa m tou. M bada so man. E sa fem ap vive. Non men, bon chak. E sa fem noumero 1.
Kolo! Kolo numero uno a. Tande, Kolo, m ap repete sa, toutan m di sa. Kèlkeswa sa yon moun di, yo gen dwa renmen Fantom, yo gen dwa renmen Blaze One, yo gen dwa renmen Wendyy, yo gen dwa renmen Mechans T, yo gen dwa renmen tout rapè nèt, yo gen dwa renmen kèlkeswa Pastè Brand, kèlkeswa nèg la. Men, de kote Kolonèl soti a pou l rive la a, ki se youn nan pi gwo egzanp kote jèn nan Kòm si nan kèlkeswa nèg k ap fè trap lòt nèg yo tou wi, tout moun nèt. Yo sipoze respekte sa kolonèl fè. Lewa, Lewa, aswè m ap tou di sa Lewa. Ou wè si w pa renmen m tou unfollow m pa achte figi m. Tande, tant m gen pi piti moun ki renmen m konnen moun sèlman ake m, ake m, l ap pi bon. Ou pa renmen m tou unfollow m. Se pa kantite a, se kalite a. Egratò yo bezwen vin siveye atis paske m ap voye lajan. Ou konprann? Tout moun ki renmen m toujou follow m. Mwen menm al follow m pou tèt pranm. M itilize dirèk. Le mot en date, c'est le mot Men ap tande lòt track yo. Inove. Epi tou etan sa pral fini apre m inove. M pa nan teyat. Ou wè Anbe Lewa? sal Ou wè bagay. tout sa k ap pale yo Lewa? Tant yo pral renmen wi. Kite gwo pwogram anba kès sa la. Kite gwo pwogram pou wè. Yo afiche m. Mwen ale blòk kòk mwen tout pèt. Lajan tout ap pran gwo souflèt nan figi pou mwen. Epi Vlek. yo pa renmen m. Kè si w fè n pran gwo souflèt, kolonèl? Kè si w rann chèn lò, kolonèl? Kè si w plake, kolonèl? Kè si w voye lajan, kolonèl? Kè si w voye nan foul, kolonèl? Men, Kè si w e, bay timoun lari manje, kolonèl?
Kè si w ale lopital, kolonèl?
kès ki premye bay mas nan lari Pòtoprens, kolonèl? Non, pa di sa, yo pa konprann, yo pa gen karaktè moun. E sanwont yo ye.
Nan esak ayisyen an tou wi. Non men. Nap pale m mal map toujou ba nou. I don't give a fuck, you know I'm ana I'm not a star, somebody I got a trapper on the car. Baww. I'm not a star, somebody I got a trapper on the car. That's it.
Sa k regle. Wap fè plake? Frè, m ap travay men non, nou poze, ou konprann, n ap trip, n ap vibe, ou konprann, m sot tande mizik Wendyy a, m renmen l ou konprann, men inovasyon, inove, inovasyon, se le mo update, m renmen, m te kontan renmen atis la deja, men men m vle inovasyon, le mo update. That's it men, tande, se sa moun yo pa vle konprann nan, ou moun ou gen dwa fon bagay, Pa gen pèsonn ki pa fèl. Bon sè Sam mwen Bebnous, m renmen Wendy anpil, m sot tande mizik lan m tande le bon 3 fwa, men m vle inovasyon, inovasyon sa le mo update, update, m vle update, paske m renmen atis la frè, paske m pral makiye atis la pou m ka voye l entènasyonal.
Oti update tou piti. Yeah, atisa, atisa gen te gen skills, li gen flow, li gen rhymes, li gen tout bagay, li di, atis la nice, atis la gen stil, men, atis la m bezwen ti update, yon lòt bagay, banm yon ti drill, banm yon ti bossa waz. Ban mwen lòt ti bagay, m renmen w atis la, ban mwen lòt bagay, ayisyen konn rayi moun men m pa rayi w, paske sa w fè a, anpil bagay m vin gade sou ou pou m inove pa m yo tou frè m, paske ou se san, paske m te fanatik ou, lè m ap di, twòp skis, twòp flow, Wendyy! M ap mande mande mande twòp show. E, e, e, e, ou konprann? Sa, m te fan, m fanatik, m pa ka vin rayi, m pa ka vin trayi Dadji. That's it, Ou that's konprann? it.
Menm ka mande Yon ti inovasyon, m ka, update. menm si m do inovasyon frè. On ti M ka, m update. ka plenyen men, m ka plenyen menm, m ka, m ka plenyen zòrèy mwen, men menm, m vin atis tou, m ap travay, m vin m ap chache pèfeksyon. Pèfeksyon. On ti update. Ou wè, ou wè bon mouton, ou wè ki sa m t ap gade la? Bon mouton pou wè, wè? Eli m tap gade Lewa. Map gade map gad bagay atis mwen te fè pil tan k pap chante map gad atis mwen kijan l vini map fè etid gen anpil fanatik yo menm e gade bèl video fè teyat oo fò men menm map gad atis mwen an a ki nouvo skiz li vini pou m ka vòl yon ti skiz map gade lòt bagay lòt ti bagay konprann konprann menm mande inovasyon m mande update update
E si chinwa yo avèk Jackie Chan yo fache, pa bliye Colo avèk Laura se IP menn nou ye. Non, men men map vlèk lèd nan. Vlèk vlèk vlèk vlèk. Vlèk vlèk vlèk akouda matata. Laura, Laura, mwen menm mwen menm frèm Laura, m pa ka ba w manti frèm. Kote bagay la ye a, e la pou mete l.
Wi.
Tout moun kèm pale nan live mwen m di m renmen Wendy. M pa t fè tweet pou m te fin fè l sou Wendy. M ka tankou plenyen nan kè m fache di. E menm jan si m te ka Wendy a m t ap di yo di sa k genyen di. Men tèl bagay tèl bagay di. Ou konprann? Yeah. Menm sa m t ap tann nan men m yo m fache. Ou konprann? Moute nan men m yo ou konprann? Dedouble di. Konprann?
Epi sak dòl la, yap joure w la, kote ke ou menm lap pi fasil pou ou menm ou chita wap hang out avèk Wendy, yo menm se peye pou yo ap peye pou yo ale.
Non, mwen menm frè m, m pap ba w manti non Lewa, m pa fòse moun hang out avè m non papa, m hang out a, m ka rive al hang out, m hang out a Fantom wi, m hang out a Trouble Boy, m hang out avèk, avèk, e Baky, m hang out avèk Steve Jobon, on jwenn true love wi.

Men menm, m gen relasyon atis se atis ki banm love, e pa tout atis m gen relasyon. M kap gade w m ba w respè m pa gen relasyon avè w, I don't give a fuck. Ou konprann m ba ba w respè. Ou pa will, ou m pa nan stil avè w. Wap pwopòze Li ba w wè nèm respè, ki yo nan respè l, pa stil ba w pa w. respè, Gen moun m bay menm amou. respè.
Mwen menm wè le wa, m pa vin tete mouda moun, ou pa renmen m pa al anba live mwen vin pale, vin fè teyat, ou pa renmen moun ou renmen an, al adore l, al al nwi l, pa vin nwi may mwen. Konprann? E sa fè m toujou ale wa. Wè, le jou m tonbe nan foul, m ap bat tout moun ki atè a, nèt, on fwa. Paske wè sa fè sa, lè m ap jwe m voye kòb mwen m di wè, wè, anvan m jwe la m di wè, tout fanatik mwen yo vin kanpe devan, vin kanpe devan m pral vole nan foul. Epi tou m tonbe la, la egri, ti sousou vin anmède m la. Yo vin bat mwen. M ap manke goumen avè yo, m ap manke touye yo. Non, men depi w vole, w tonbe, w ap goumen avè yo. Woy, m ka tonbe tou. Eben, depi m tonbe egri, yo pa fanatik mwen non, yo pa renmen m non. Ou pa gen dwa tonbe. Oh, Lewa, si m tonbe l pa bon pou mwen non.
W ap bat tout fanatik yo nan. Non, m pa bat tout fanatik yo non, m ap bat tout ti egri ki kite m tonbe yo. M pa ka pral goumen avèk fanatik mwen, m pa moun fou.

Men, e, m renmen kou nèg yo. M renmen kou a. Misye, misye, misye, misye smart anpil. Misye fè yon smart move. An nou ret tann rès epizòd yo, men. M panse misye ap update ti bagay, kanmenm. Lewa, lèmou update, sètadi avanse, inove, inove. Ti bagay new, ti nouvote. Ti, ti, ti tap glout. Yon ti tap glout. Pa fòse m renmen l bay, men fòse renmen nan mwen men tou renmen l. Tou renmen l, tou wil. Alèz frè m. Peti chèf.
Kase mò tchi. Yo, apre sa tout ba anfòm men. Tout ba anfòm, ilè wap, an m pou lòt fanatik m de de sa. Al degaj ou, al degaj ou. Yeah.

Sak gen men, sak gen men kolo. Poze frem, nap travay men, nap fe bon bagay men. Sizi, mba konn wou, wap jwe sizi, mdi ou byen jwe yi, men sou te met ou ti djoubou bon djoubou, yon bon bon djoubou bon ton, ou antre, ou te antre ou ti, ou ti vabs katel la, la al tap pi mache, mou byen jwe, e?
Men ten de kolo, kolo, sak fe ou li ou balon twit, ou wap balon mizik pito, mwen men plezi mbezwen balon mizik kolo. Sak pase? Nou pa ka frape kik nan mesye? Frè, ki sa konen? Ki sa konen frè?
Pala avèm. M ap travay men. Wè, m ap gen lòt bagay ki pral sòt si, ki pral epase moun yo. Bon, sa mwen si mwen men, m pa bejè tan kou vin moute son chalè yon moun, pou moun nan vin diyan m te vin bif bagay. Men m gen seri de bagay ki pral sòt si la stizi, wè, moun mwen pitit marerèl. Ni lan flo ni lan skiz ni lan bagay pa bay jwet. E pa bagay jwet ki lan fèt. Bal de ba, e rapò e, bal de ba, ou pa oblije fon mizik sou li non, bal de ba, frape la de ba, pa di ap tè de gen king, bam bam bam, sisi, bam di ou, tè de cheri, m pa bezwen al frape moun, pou mal moun ki pou moute e bro radye moun ki bam yit, m gen te fè plake sou peri e chèn lò, m fè mou rou ak m voye laje deja, m gen te fè ou em deja, men, bon bon sisi, sa m fè bon la ka ou sisi. Gaz sole kraze plat. Kade, kolo fòt diyo sa, e program 4.000 moun gade wap naje sou 4.000 moun, wale net. Non, si si, yo pral diye manti map bay. Yo pral diye manti map bay. M pèt non program si si, m fè tout moun aliyen yo, tout moun ranje kò yo, chèf la la. Net.
Chef Christ va debake. E frem.
Gen lòt zòn ou ye tou wi. Depi e Delma ke te ye. Christo a pou Delma e menm bagay la. Nèg yo ka vle tankou yap rable dèyè lote m bagay avèk King, King rete King ou pa dakò frèm? Alèz.
Chèf rete chèf. Mwen m konprann konpa, m tap swiv live la la konpa ou di m aksepte avèw. Ou di moun yo renmen moun yo vle menn. Moun ki renmen king. Chinwa sou bò chinwa. Tout moun ki renmen plake yo sou bò plake a. Dat se se sa moun jwa li la ou li. Paske gen pil nan chinwa yo ki san wont san vin fè anba anba plake. Se chinwa yo wak anba plake a. Ret la chinwa menn.
On follow m. Al follow chinwa. Bon chinwa l poko gen 1 milyon. Nou san wont. Pa di sa nou papa, pa di sa, pa di sa, pa di sa Non, pase mwen mwen diw, tou mwen mwen diw, mwen mwen diw ta pou Chinois, chinois tou fè sa mwen, tou, tou fè Chinois fè 1 milyon view mwen, mwen tap kontan, mwen tap wè plizyè atis ayisyen gen gen 1 milyon view. Nou la anba paj mwen, met di kout kat al pale, nou pa menm pa follow Chinois. Tou profite al follow chinwa fèl rive 1 milyon view m wè. Kitem an repo m. Chinwa pral rive 1 milyon. Chinwa yo di yap fèl rive 1 milyon avan 24 èd tan. Nou pral gade. Antouka Polo kontinye travay wap fè a. Wendy sou ling pal. Men yon sèl bagay m ka diw. M konprann lè w di w ti update la pase. Yeah m gen update. M fanatik Wendy tou men.
Rap wap pale a gon bagay pou konprann ki gen lan Wendy wap rap wap pale a epa ke Wendy pa ka fèl m plis panse Wendy gen dwa li menm lan lan janl vle reprezante tèt li devan piblik la li chwazi rap di a li chwazi hardcore la paske se li misye konn fè tou ou konprann.
Non banm di Steezy Steezy epa pwoblèm m pa gen m gen avèk rap di a rap yo bèl skiz yo bèl ou konprann flow yo bèl menm flow ti update on ti inovasyon on ti on ti bagay ki pou fè kèm kontan Manje a, manje a bon wi, men yo, yo pa met, yo pa met ase magi. Men, men kolo konba ou di la. Ou di, nèg ki pa chinwa, pa vin anmède ou. Men gen da konba tou, gen da se ou pa ou chinwa tou, pa ti vouzal la, anmède, anmède mizik. Nèg pa a mizik la, gen da pa fè ou plezi, paske ou pa ou chinwa tou kolo. Non, banm di ou, mizik la pa fèm, mizik la fèm plezi, mizik la kreyòl ye, m tande l. Mizik la bon wi. Mwen menm banm di ou, pa bliye m son atis, m son menoman. M pa menm tande m pa tande mizik la menm jan fanatik.
Alèz ou menm ou gon lòt bagay wap gade antank atis. Yeah, m jis jije mizik la, m jis gen kritik pam ant atis ak atis. Ki kritik ou genyen?
Bay, bay 2 kritik. Kolon ale, an avanse, bay 2 kritik. On di, on ti update. Si se ou k ap fè mizik la, kisa w ap mete? Kritik m ap mete a update. Fè je m fè, fè m wè pi bèl. Fè kè m pi kontan. Lè m ta anvi danse konsa, pa fè m danse konsa. Konprann? Non men, men gon ti update li mete. Premye nèg ki fè yon videyo lan rap kreyòl ann di bon, m pa ka di premye nèg paske si e pou Dezè la, Taliban te fè l tou avèk nèg ilegal yo lan stil Arab, men lan stil misye fè l la Dezè Chamo. Nou ka di e premye nèg ki fè l, sa sou ti update toujou, kote videyo? Non, enben premye nèg ki fè videyo la sali li men menm Dèlma 2, e mwen k premye fè l wi. Sa update fò. E mwen k premye fè l wi, ou pa wè sa? E mwen k premye vin a chèn lan wi. E mwen premye fè video la salin li. E mwen premye vole vole la salin li. E mwen premye vole vole la salin li. E mwen premye vole site solèy la pou li. Tout lèk gen bim li. E mwen premye fè li stizi. Ou wè m gade m byen pou mwen fwen. Mwen mwen. E sa ye. Chèn lò nou. Chèn lò nou. Dap kleye yo lò figi yo. E e e e e polo. A lè. An tou ka polo. Mwen m sot bon twit la batè. Rapè pa frape rapè an twit. Met granmoun Yeah. sou yo. Pwochen mizik wap pase bay Wendy yon 2 ba, yon 3 ba, yon 4 ba, m pa konnen jan w vle a. Frèm, Sèl mwen bay menm mwen wè, oh. wè, Ou wè dede pou Bamzou, frape king nan wap jwenn rap. Bamzou, map Bamzou jeneral, wè, m gon bagay m bral sòt sila, manman pitit mare vant yo.
Eske bon rap ou byen e, e, e, e, e, e rap trap? Frè. Koman lap ye la? A frè, wè, map, map fèl avèk on gran. Map kanpe a on bout gran epi tou map moutre nèg yo l. Yo, e paskem yo pa, yo dim pa lagel wi, Paske lè m lage l, tout tout kò l bon y ap vòlè slogan m. Ou konnen yo menm yo toujou ap vòlè slogan m. Yo di m pa lage l pa fè tèt cho pou kou poko lage l sou entènèt la. Pou Tony Mix pa vòlè slogan m. A tout videyo. Kwa?
Wi. Epi tou wè, banm di w dènye pawòl. W ap tande? Yeah.
Frèm,
note sa m di w la wi. Tande, yo, m pral ba moun yo yon videyo la papa, yo pral sezi.
Men, Kolo, Kolo. Kolo, te tanpri, m pa fin griyen dan. Ou wè, Kolo. Lan pami gran yo te mèt tou mete m ogran m ye. Lan pami gran yo, mete tèt mwen kòm ogran. Si m ka fè sa, M pa e pa rate m fin ap pran plas gran non, m pran plas mwen antanke yon gran. Si m konn doulè timoun nan lari yo, m ap voye kòb lan foul, m fè plake, m vole sou tèt moun yo kenbe m, m pèt nan pwogram m kraze l, tout kote yo rele m kwè kontan, m ap repouse pwomotè, mwen menm m pran pri, nèg yo ap jwe pou 500 dola e 1500 m ap jwe, An di bla, ap debati. E te misye di ti sal kòb sisi. An tou ka polo, nap ton mizik yo, e bi pa bli e sam di w la patnè. King nan, nou konnen depi n ekri King nan sou entènèt, King nan pap reponn nou. Nou konnen King nan pa lan twit li pral reponn nou. Nap frape l, frape l lon mizik. E bi pou dala pou l jwenn bagay nan men.
You know what I'm saying? King rete King, chèf rete chèf.
Chef pap janm bese tèt devan plas king. King pap janm bese tèt devan plas chef. Tout nèg fè paw la. Tout nèg fè paw la fè ou paw la.
Tout nèg fè paw la fè stil paw. Ou menm, apati de jodia, ou tou renmen king ou rayim tou swiv king. Kite moun sa viv pou mwen. Alèz.
Pa vin mete di kout kap vin radote anba paj mwen. Epi tou, DM mwen, banm tout pwoblèm ki egziste. Yo konnen m gri bouke, i sizi. Men, yo fake. Men kolo, banm baw ide. Ban m ba w ide. Paske ou gen anpil fanatik ou la, anpil fanatik mwen la k ap tande n ansanm. Mwen renmen lojik pou ap bay timoun kòb, timoun kòb nan lari. Poukisa w pa fè staff ou fè yon fondasyon pou ou? L t ap pi bon wi. Fè l pi serye. Fè yon fondasyon Polo epi fè sa w gen pou w fè a pi byen. Gen anpil nèg k ap fè fondasyon jis pou ranmase kòb pou yo fè pòch yo bèl. Mwen menm vle fè yon fondasyon k rele fondasyon. E paske gen anpil nèg, tande Stizy, ki pa doktè k pwopòz yo doktè. E pa se gen pil nèg ki pa prezidan ki pwopòz yo prezidan. Mwen menm m poko ka jere fodasyon, paske lè w gen fodasyon, fò, fò, fò w toujou gen manje pou timoun yo, fò w responsab doktè pou timoun yo, fò gen kote pou w met timoun yo, fò gen lekòl pou yo.
Non men gon bagay wi, ou ka kòmanse ramase ti kòb pou w bay, epi sa w fè ou kreye pwojè a, ou pa ko bezwen gen tout strikti ou di a vrèman, ou gen dwa kreye pwojè a, Epi menm jan ou menm ou ka al yon kote ou deside ou ba yon 100 dola ou 200 dola, si ou gen 2, 3 mil dola yo ba ou. Epi lè sa ou menm ou al nan òfelina ou al bay li, ou al yon kote ou konnen tout timoun si pou yo jwenn yon kantite kòb y ap jwenn li. Men lè w kanpe nan lari a Polo, w ap bay agoch, w ap bay adwat, se gen da se nèg ki pi entelijan k jwenn, gon lòt nèg ki pa jwenn. Wi, sa e vre wi, pi miks mwen wi. Nèg ki pi entelijan jwenn, m ap di w, gen de pafwa m konn bay manje, gen de pafwa m ap di w men nan kris swa, M konn gen, wè, chak vandredi, samdi, m konn gen nenpòt 8 a ti gran, 8 ti granmoun ki vin tcheke m pou m ba yo, pou m ka ba yo 450 dola ou 500 dola. Piti pandan ti pitit yo gen 35 an, 40 an, e. Mwen menm yo, m s on, m s on pèsonaj reskonsab. M reskonsab pitit mwen, m pa le, m pa vye papa. M s on sitwayen. Ou wè tout fanatik k ap gade m yo, y ap gen figi òm, y ap moun. La belle colonie ap byen viv li menm. Ah monchè scusi. Konprann? Machin mwen kraze m pral gen Mercedes, yo kraze machin mwen ti egri menn.
On aksidan pa oblije egri kolo monchè, on fo aksidan monchè. Banm diw, bon m pa sou m pa bwè kleren, map kondwi machin 2 m on moto vin pase devanm,

Bon, m pral wè si m pral pran moun nan. On lòt moun nan. Pou mwen sal pral di. Bon mwen ki moun. Souf mwen wè. Oh, m ap pran jeneral la. On bòs pa on jwèt. Lè l pran l nan wè ki es m rele la. Ou pa p konprann. Geng, geng, geng, geng. Geng, geng, geng, geng. Mete yo on lay. Mete yo. Tade m pral fò fistali. M pral pran gwo bout moun la. 2000 moun ap tou wèl. Gwo bout moun. Meni. Yo yo. Geng geng geng geng.
Men bòs la. Sa gen la. Bòs pa m sa gen. M boze men. Boze sa ka fèt la. Bòs la.
Eskize. Mwen bay pou bèm nan. M pa bala a moun mè moun yo pèy. Non bon m espliko. Ou konn ki pwoblèm ayisyen genyen. Mwen mwen sa nan ayisyen. Ayisyen kòm si Ou pa gen dwa opine. Ou konprann sa m vle di lan? So, mwen pa ka bay opinyon pa. Non, sa vle di m pa ka boure tèt mwen avè l. M pa ka, m pa ka fè analiz. Yo, m pa, m pa konprann. Ya, se, kòm se se mouri avè l. Opinyon ou genyen, mouri avè l. Ou konprann? Ou pa ka pale. Non, tout moun gen dwa pale, men. Si bagay la bon pale, li bon pou yon moun, li gen dwa bon pou ou, li pa bon pou yon lòt. Ou konprann? Se opinyon. Tout moun gen dwa opinyon. Mwen menm, m pa gen okenn anyen wrong nan sa mwen menm. Ou konprann? Wi, Sa yo bòs opinyon sa, pa ou.
bòs sa men menm, men menm sèl sa m di, m di pa, m di king rete king, chèf rete chèf, you know Wi, I'm mezanmi, saying? non, non monchè, tout moun gen dwa Konprann? opinyon. Ba, ti Men m pa, men mantalite, men m ka ti, pale, men m ka pale, ti, m ka di sa m santi, sa w m ka vle, di ya, ok, ya, tout ti ou, manta, ou manta chita pou mwen. ayisyen, gon, gon, gon moun ki fè yon comment ansan anba pòs ou an, li vle pou vole nan foul la pike w. Gad jan ayisyen ta pale, depi ou voye nan foul la ap pike w. Tou, m tou, m tou screenshot li. Depi ou ta voye nan foul, yo pike w, misye tou mèt kite Ayiti li menm. Li mèt tou mawon paske ou pa kab di yon lòt ayisyen parèy ou poutèt opinyon pa l li bay. Li bay opinyon Bòs pa sa. l wi. Sa l di w la, tande, tande, sa l di w la pa nan avantaj ou, depi l voye nan foul la w ap pike l. Bòs Sa sa. vle di kounye a, si yo pike l la, eske yo pa dwe al deyò al mare w, se ou k Bòs pike. sa, bòs sa, ban m di yon pawòl bòs sa. E pa, e pa lan bouch m ap di l non. Men 2000, men 2000, 2600 konbyen moun ap gadem boss la wè lèm vole nan foul boss la egri pipè manyenm wi boss la wè boss la wè devan mondye egri pipè manyenm wi bon m konn vole nan foul la nèg la pa
panse oy. Tande, tande, tande, Bon, Colo. sa m Gen pral anpil di w moun, dènye pawòl mwen. tande, tande, tande, tande. Gen anpil moun ki vin ap panse m ap di sa se paske se kòmsi se m deyò ki fè m ap di sa. Non, m ap di sa pou tout Ayisyen. Tout Ayisyen, tande byen. Yo rayi m Tout bòs sa. Ayisyen gen dwa a opine. Tout moun ka bay opinyon pa yo. Paske l bon pou ou, li ka pa bon pou mwen. Li gen dwa bon pou mwen tou, li pa bon pou ou. Ou konprann? Tout moun ka bay opinyon pa yo. M pa ka bay opinyon pa m, ou pa dakò avè l poutèt sa, ou soti pou m. Non! Non. Bòs sa, ban m di nou, bòs sa, ou tande ok, ok, yo di m pa vole nan foul y ap pike m, men depi m voye lajan, depi m voye lajan, depi m voye lajan m vin pran l tou. Di yo kite l tonbe atè m a pran l. Ya, non m pa, m pa te men kòmèt sa, ou konprann? Ba, nou tout se Ayisyen, tout moun ka bay opinyon pa yo, ou konprann? Menm jan tou Colo ka fè yon mizik tou, gen moun ki pa renmen mizik la, di a, kou wè mizik lòt te pase sou mizik Master Brain nan, e pa vre? Anpil moun di a kolo mal, tout moun ap bay opinyon pa yo, men tout moun ka bay opinyon pa yo. Wap konprann? Apre yo vin renmenl. Wi, paske m bay opinyon pa m, ou pa ka di wap pikem, ou pa ka di wap fèm mal. Non, sa pa fè sans, men tout moun ka pale, tout moun ka bay opinyon. Pou mwen se opinyon li ye, Lewa gen dwa pa renmenl, ou gen dwa pa renmenl, mwen gen dwa renmenl, yon lòt moun gen dwa renmenl, ou konprann sa m vle di w la? E nou tout ka wèl yon lòt jan. So defo sa fòn kitel men. Mwen Bon sa, ou konnen ti sousou yo ye? Kisa ou konnen bon sa? Gen pil fanatik ke ti sousou yo ye wi. Moun ki, moun kap bay yo tu respè a, yo pa fin twò renmen l non. Depi wap imilye yo, wap wè jan yap bay. Ah, chè, nou Bon sa, ou wè yo gen menm, pwoblèm. yo ka pale la bay bon sa, yo pale ba yon trit fèt. Men, m big up yo, rele m la, yo di m yo grangou wi, fanatik yo wi. Sa m genyen m ba yo wi. Konbyen fwa n konn, konbyen fwa n konn di M, a, lòt atis la al rele nou? Konbyen fwa n konn ap gade atis nou rele n ap pale avè atis la live? Konbyen fwa n konn vin devan pòdkast atis nou di nou mè? Paske nou menm nou mal konprann. Men menm bòs sa banm di w, bòs sa m pa fòse moun renmen m non bòs sa. M gentan I'm done. You know I'm saying? Ou gentan fè, ou fè non. Oh, Tout moun konnen, nou tout konnen Wendy fò. Nou tout konnen Wendy trè gen rèd, anpil trè bo. fanatik. Nou tout konnen, konprann, nou tout renmen l antanke Ayisyen. Ou konprann? Men nou tout ka bay konsèy, nou tout ka di, nou tout ka, ka, misye ka fon bagay, nou tout ka renmen, nou tout ka ba opinyon pa nou. Anpe moun ap di li bon, anpe moun ap di l pa bon. Tout moun ka bay opinyon pa yo, tout moun gen dwa bay opinyon pa yo, tout moun ka di sa yo santi. Paske ou menm ou renmen l sa pa vle di non. Non, menm jan tou koloso fè yon kaka m di w fè yon kaka tou, m di a koloso sa w fè a pa bon non m ba w opinyon pa m. Wi, wi. Bosta, bosta yo pap janm renmen, yo pap janm, kisa w konnen yo renmen? Yo, yo, yo renmen tankou yon nig ou ba yo bagay la, men menm, men menm m pa di m pa renmen non, m pral tande anvan men menm paske m son melomàn, m renmen sa k bon. Pa vin fòse yon bagay, pa vin fòse m renmen. M pa, m ka poko renmen m di m pa renmen. Pa vin di m renmen, pa vin, pa vin boure tèt mwen. Ya, ya, non, e sa l ye, e sa l ye. Mwen, mwen, mwen m pa gen pwoblèm, ou konprann? M pa gen pwoblèm, menm jan tou l te ka bon tou l, oubyen, oubyen tou te gon bagay ki pa, ki di w renmen, w ta ap di w renmen l, ou konprann? So, epi tou moun konnen w tou Will. Tout moun konnen jan l ye a, konsa Epi l tou, di. epi tou bòs sa wè, bòs Ya. sa, next program m pral jwenn videyo, w pa wè jan m pral fè w kouri dèyè lajan m, epi tou w pa renmen m non. Bann, yo, yo, gade, m ta, yo, Mwen lè Joval Boumie dèyè lajan. Bon, nou konnen fèm. Nou konnen. Mwen la vide sa. Men, men patnè ki di la piko lan, m tou screen chat li men. Pa gen sa la. Pa gen sa la. Ou met, lè fin piko l met tou kite Ayiti. Pase pa gen sa la. Ayisyen nou tout sa Ayisyen. Ou pa kèm ou di nèg wap pike l. Depi l vole nan fou wap pike l. Pou ki sa? Poutèt ou, poutèt pwòp opinyon l? Poutèt pwòp opinyon l wap pike yon Ayisyen pay poutèt li ba ou opinyon? Come on man. Bosta, dèyè telefòn yo gwo nèg! Dèyè telefòn yo gwo nèg wi Bosta. Men, monchè o. A vle di Ayiti, depòt bagay jan l ye a, li bon pa pale, li pa bon pa pale. Bon, men, men kote m ye.
Bon, Bosta banm ba w ti, banm ba w ti randevou. Men kote m ye la. Men m lan on blòd. Men machin nan stat la. Men, m ap tann nou.

Bon ki pe yo boss sa map konn sim pa gen bouch mwen sim pa ka pale.
Boss sa mda tape nan pwogram yon nèg pral pale avèm flèk nan dan li pa dim sa pa vin pale avèm pa vin pa vin pozem kesyon mpa jounalis aranjew al al al al fè graten nan bouda atis ou renmen an pa vin nwim pa vin bagay ou nan pwogram aranjew ou pa renmenm pa vin bò kotem pa vin anmèdem koum mare gouman avèw pou moun pa vin diw atis la vin goumen ret nan limit ou map ret nan limit mwen Wè Nouvel a nan nasyon. Ou pa renmenm nan program nan kolèl vini, m chache ti kwen m ret lan ou menm. Ou menm ki fini tankou w vin anmède m, ou vin dèyè nwi m, sa w panse pouw? Monchè, monchè, ou konn nasyon lan tou frèm, veye zo avè yo tou papa frèm, pase yon lòt jwèt konsa frèm, nan ou pile konsa tou frèm. Yè tèt mwen frape lan vit la, kraze vit la wi boss la. Shit is crazy man hmm. Emen eh baz, m lage chari la, m kitwa pou lòt fanatik. Baba le boss, m anpil love. E eh, bo ok, nap tan.
Yeah.
Ma big up Miami boy. On brand ma big up return. Sou e video apra li men. M gen boss, you know I'm saying? You know I'm saying? Pipo, m bral rele w wi Pipo. Pipo de Montréal. Yo, she's a crazy. You crazy. About the life, dog. Men kote Ninie vin chache m. N ap pale dèyè telefòn, menm la n pa ka vin tcheke m. Pull up sou mwen. Mesaje a, si w la pran li mesaje. Bondye ban m ba w nouvèl li. Wizo fò ou pale inègèz. Depi ou pa pale ou pa atis non. On ti tweet m fè gen 4000 moun ki gentan kòmante. You know I'm saying? That's the poubè. That's the true gangster. M bal gen non crazy, crazy, crazy, crazy checks. Ya, wè. Yo, Kolo. wow. Fè yo, chéri.
M pa prezantab non. Fè yo wè w. M cho.
Yeah, sa ka fèt, sa ka fèt.
Mwen la, nou la. Mwen mwen mwen bale moun yo fache. Oh, pou ki sa ap fè son konsa?
Yap metem nan zen. Ou wè lè moun yo fache, sa pou fè? Sa pou fè, lè yo fache, se chante pou yo. Men l ap fè san, men l ap fè san. Al nan mache, m di yo si yo fache al nan mache. Al nan mache kwadèboukè. A, podyab pou yo. Manman, sa pral gen la, yo pral konnen manti m ap bay, m pa p di anyen.
Ah, bon bagay kap vini kolonel pral lage sou nou la guys. Se pa jwet non. Yo pral di e ba e ba hmm. m konnen yo pral renmen man ko maman. Anpil love chéri.
Anpil love. Yeah. Bye.
yo pral renmen man ko. Yo pral renmen man ko. Jenje bitch. Frèm tout tan, yo pral renmen m ankò. Wey, m pral rele lòt zanmi m ankò. Pa! Pa! Pa! M ap wè tout fanm m ap rele la, new chicks. Bèl shorty, bèl shorty. Hey shorty, it's the birthday. You know the party, pa, party la. Ay moun yo fache avèm wi dòk. Men m renmen yo wi, yo k pa renmen m. M ta am di m damou yo. Yo renmen m wi, yo fache. E la MDW. Mwen.

M wè yo fache m di yo al nan mache, m pa konn sak Ou menm pase. sa ke sa ke mwen pa renmen nan ayisyen frè nou yo, sè a sè nou yo paske nou pa yo kòm si yo pa ankouraje moun nan sans ke yo toujou la pou y ap blame. Bon ok, ou pa renmen yon bagay ke yon atis fè m pa wè rezon pou yo pou jòs ap pale pale sa yo. Ou wè se kòman sa m ap di w lan. Y ap kritike m Yon yo, moun y ap ka ba menm w avèk ti gou, opinyon. gou pa regou m li ye. Avèk Yon ti moun gou ka pa regou pa m. Fòk yo respekte opinyon moun. Petèt ke jan w di l la, kòm ou se yon moun ki real, jan w lage l ou lage l. Ou konprann? Jan w lage l ou lage l, men kanmenm m pa t wè rezon ke pou yo gen tan tout fache fache sa yo mezanmi. Okipe yo manman.
M pral vin fè yon Chèf remèd la rete demen chèf, bouda. Bon, kin Chèf, rete kin. Chèf, kin rete kin. Chèf, m pral ba w yon mizik la ap sòti tout, tia. Wè, m ap ploye yo konsa.
Tout atis gen plas yo, tout atis gen plas yo nan sosyete a mezanmi. Okipe manman, mba lan bon, mba lan Tout moun gen plas yo, se avanse pou n avanse, se mete pou n mete men, ou konprann, pou nou avanse. Se pa youn ki pou rayi lòt, se pa youn ki pou denigre lòt, se pa youn ki pou pale lòt mal, se yon moun ka bon opinyon mezanmi. Chinwa yo fon poze, fon poze, fon poze. Okipe yo, ban yo, yo Ayiti, ban Ayiti ap janm chinwa.

Chinwa Chinwa Ayisyen ap janm chinwa Ban nan mèd Chinwa Tibi

Ayisyen ap jèm chinwa, menm Dominik ya ayisyen pap ka e la chinwa. Ban mwen le nou, mwen pap pè nou, mwen ap rele tout moun, pala vèm, ban mwen opinyon. Pale avèm. Kolonel, kolonel, kolonel.
Yo, sa gen chinois. Yo. Boze frèm. Konba yo e bode.
E pa chinois e? Eh, eh, men nou ka fè je chire wi souple. Nap fè je chire. Kolo men bon bagay nou gen bagay kap vini, nou gen bagay kap vini. Nou gen bagay kap vini, gen gwo bagay kap vini. E gen bagay kap vini avèk de lòt atis ki move nou pa site yo. Mgo chinois bò kote m nan, e mwen chinois. Woy woy woy woy frè a. Nap chire je, nap chire je, nap chire je. Gade, nap respekte king rete king, chef rete chef. Kiswa rete yon chef. El pa chef kiswa selman non, se chef Ayiti, li se chef Pòtoprens, tout kote net kote m pase. Men fò nou di yo, gen bagay ki pral lage la, nou pa bay non atis yo, nou te nan studio. Gen gwo bagay ki pral fèt, nap kenbe l pou yo epi mwa.
Yo mal wè bagay yo. M pral fè tout ayisyen chire je yo. M konn ayisyen pap janm chinwa. M ap fè yo chire je yo men yo pap chinwa ankò. Enben nou ka fè sa wi paske nou ka chire l ak dwèt nou, nou ka chire l nenpòt jan, nou ka chire l avèk kouto, sizo, konprann jilèt, jan yo vle n chire l la. Men Kolo banm di w, Kolo banm di w, ou travay, ou travay pou respè w, ou travay pou sa w ap fè. Ou travay brother. Wi men sexy m salye tout fanatik kolonel yo tout fanatik sexy yo men kolonel nou di nou gen bagay nan studio nap vini men kite moun pou yo fè wout yo paske gade nou pa pal goumen nan rap fò nou konprann ke chak moun gen fanatik yo tout ti kòp pa nou yo dwe la yo menm depi yo rele nou yo ban nou alèz nou gen pwòp fanatik nou pou di mete nou nan pwogram nou menm nou pa nan nou pa nan nou pa nan ayisyen kap chire je kap pran pòz chinwa.
Alèz. Men fò nou di yo ke chak moun yo gen fanatik yo, chak moun gen kolòn yo, chak moun yo gen zafè yo pou yo jere epi n ap jere zafè nou. Alèz. Men kite, kite yo goumen epi kòb k ap fèt. Epi banm di w, poukisa, poukisa lè w ap voye lajan yo pa pran yo? Bon e visye yo ye, y ap toujou, y ap toujou pran gwo kalòt, vlèk pou dola, pou 5 dola. Vlèk ladan wi. Piga mwen, piga mwen, piga mwen nap chire jen yo pa voye kòb ba nou. Non men ou konnen fò sa fèt, fò sa fèt fòk gen show e nan moman kolonèl e ou li e ou kap fè show e ou kap fè e ou kap fè zafè w. Pa pale, pa pale. E ou li e li pwomèw anpil lanmou cheri. Anpil lanmou wi, si yo vle fè anfas ke yo ke anfas yo, nou menm nap fè lajan nap fè bas nou, nap jere lavi nou. Alèz, love you boo, anpil love.

Pandan se tan yo menm yap jwe anba pòs mwen lè yo live de moun kap gade yo wi gad tout moun kap gade m anyen serye m pap di

M pa menm vin gade. Bann ayisyen je chire nap mache di n se chinwa. Manman. Koko. Sa gen la manman. Sa ayisyen ka radote men. Manman.

M ale, m anba live la. Sa va ale cheri, anpil love. Nèg la anbwen men m pa ba yo frè m. M pa vin fistre m di. Lè m rele w tou w ka pale. Moun m rele a pale di sa nou vle tou. Ba nou, ba ide tou wi, pa vin tankou ou menm ou ka di sòt, ou ka di ou renmen l tou wi dòk. La m rele tout moun pale. Ou, ou ka pa janm gen chans pale devan mil konbyen moun. Aswè ou m fò pale devan tout moun sa yo. Bon. Sa m te ka fè la. So ret veye m, ou tande? Ret veye m tande? Sèl sa m di nou, ret veye m. M panse se jwèt m ap fè. Fanatik mwen yo, Pa desu de mwen non. Map travay pou nou pou m fè kè nou kontan an mwen menm. You know I'm saying? That's the brand. That's the frang. That's the true vibe. Atros Haiti dog.

Moun nap lapide w la Ava. Non, yap lapide tèt yo monchè. Bon kèm kontan m gen kòb m nan machin mwen map friz. Sa la gade nou bay friz map friz. Bon map friz. Mwen se te ou ka yon ti kaltò yo yo yi. Ma yon gwe ka pa mèt de yo yi. Moun da yo gate, gwa gwe yo gwa gwe yi.
Yo, moun yo pa vle admèt men

Epi ou konn sa l ye deja menn. Yo, ekri m sou WhatsApp baz. M ap tann ou, m ap tann ou baz. Ekri m sou WhatsApp, m ap tann ou.
Pandan nou menm nou egri to, m egri ta. Anwen. M pa ka pè pou nou dòg. On DJ ou ka pa woule misik, men m ap jwenn on lòt DJ k woule l. Ou konprann? Dayè m pa gen bòykote. Lajan achte rezon. Si w pa gen lajan, w deja pèdi nan prizon. M konn ki jan pou m rive deja a Block Money. You know what I'm saying? That's the fucking bang, dog. You know that? That's my fucking law! E alò? That's my fucking big fucking law! Pop, pop! Rrr, pip, rrr, pip, pip, rrr! Bon mwen lò nèg New York ki fè foto a Wyclef, ki fè foto a tout gran atis. Bon mwen lè misye an ba live la. Bon mwen lò nèg Okap. Yo, yo what up? What up, what up? My nego, my nego sa gen la? Yo, what's up?

Alèz, nèg yo pèy frèm. Konn sa deja. On ti pale m fèy, kounya pawòl mwen selèb wi. On ti pale m fè eklate yi. No cap.
Ou mèt di yo sa. Dayèn pa pè yo, nou fè plake n voye lajan n kale chèn nan n voye kòb. Tout dyaspora renmen nou. Di yo sa.
On God. Lèk pandan. Machin zuzu ki kraze kounya n gen Mercedes. Gang.
Wap fè plake. Wap vlèk nan dan yo wi. Vlèk, vlèk, vlèk, vlèk. The gang, baby. Nou te nan video, 1500 dola koune nan pati sa video 8000, 5000. Monte wap monte, pokipo. Pokipo yo frem. Sa gen pa gen moun.
Lè yo bose jet map fè New York mwa li. Gang.
Di yo sa, nou deja, ou deja, ou deja la deja. Yo map kompren. Non map kite m la. Map kite lem la pou yo kompren. Map kite, pou yo pa tiyem. Yo pral tiyem. Mwen di yo sa fò. Respè frèm. Respè frèm.
Yeah. Yeah.
Tout tande yo tande yo vare menm nan. Yo we menm wi. Ya pri. Ke yo kontan. Wow. Ya fè jalou. Sa gen nou kare menm wi. Mizon ba a ki bon men. Nou wan.